One way antre nan kay la. Map di tout moun bonjou oubyen bonswa sa depan kilè ou branche sou One way TV show. Map di tout moun salut, met tire chapo m devan nou poum salye nou di nou bonjou oubyen bonswa kote ke m konnen ke m fè anpil dezòd. M gen konsyans ke m fè anpil dezòd, men si m ta va esplike nou, petèt n a padone m. E anpil moun ap di, Sa k pase one way e pa one way fè moun yo abitye avè l. Epi, nou pa wè one way? Sa k pase one way? Plizyè moun rele m nan telefòn, One way, are you ok? Nou pa tande w sou televizyon an, nou pa tande w sou Facebook, Nou pa toujou sou youtube what's going on anpil moun relem so the thing is m tal nan vakans ok m tal nan vakans m te pran yon semèn vakans sim tap travay avèk blan Blan ta banm 2 semèn vakans, si map travay avèk tèt mwen, m oblije ba tèt mwen vakans, paske se travay ke map travay, m peye tèt mwen tankou jan blan ta pral peye m tou. Sa vle di ke m te oblije pran vakans pou on semèn, sa vle di m gon lòt semèn ki ret ankò wi, so by any time nou gen dwa wè wè nou pou on lòt vakans ankò, so fòm pran vakans lan, fò ke m al distrèm paske se travay map travay tankou tout moun so anpil moun di Wannwey ou pa ta fèl konsa kote ou ye a Wannwey ou te sipoze al ak telefòn ou al ak laptòp ou pou ou bay moun yo nouvèl wi se vre men an menm tan tou nou konnen ke vakans lan fòm depwal so map di tout moun ou byen branche sou Wannwey TV show nou konnen ke chak Depi gwo nouvèl n toujou pote pou nou e chanèl sa li baze spesyalman sou ekonomi ameriken an. Nou pa bay lòt nouvèl ki pi plis ke stimulus check lan e ki fè pati ekonomi peyi ameriken an so se de sa ke nou pale. Sa pa di tout moun ou byen branche avèk One Way TV Show non pa m se Robenson Termitus alyas DJ One Way rete branche n ap tounen ki talè apre yon poz komèsyal. Chak ane, tout moun ap chache yon kote ki gen pwofesyonèl pou yo ranpli taks yo. Multi-Services and Security, 140 93 West Dixie Highway, D-License, G-License, Concealed Weapon, vin fè lisans ou kounye a pandan w ap tande nou la nan Runway Multi-Services and Security. Nou fè lisans la pou la ou jwenn travay paske n ap ede ou jwenn travay lè w fin fè lisans ou Nan Runway Multi Services and Security, 140 93 West Dixie Highway, telefòn 305 906 80.
Wi nap di tout moun kòm deja di nou ke nou byen branche sou Runway TV show e ke nou pral fon ti pale rale men nou vini e m gen anpil nouvèl anpil anpil anpil nouvèl men jodia M sere nan yo paske m pwal oblije fè live lan chak jou jis poum detay paske m sèlman gen enfòmasyon m gen enfòmasyon poum ta va ban nou omwen pou 3 zè de tan so m pap fèl konsa map eseye wè si ma bal yo ti bout pa ti bout e paske nouvèl yo anpil e chak jou map fè rechèch poum pote pou ou egzakteman bagay kem konnen ke ou ta anvi konnen so anpil moun ap poze kesyon one way what happened to my stimulus check one way what happened to my money One way, eske yo bliye nou? Non, m di ke yo pa bliye nou. Yon sèl bagay, jwèt la ap mal jwe. Ok? Jwèt la ap mal jwe nan yon fason ke pou yo fè w abi. Lè m di w abi, sa vle di ke y ap fè w soufri.

Bilan rive nan Kongrès, yo konprann li, li rive nan Chanm Sena, yo konprann li, men Demokrat lan di ke li voye bil lan nan Chanm Sena, wa apen tou Repibliken, Repibliken gade bil lan agoch adwat yo pa vle bay rezilta. Kounye a nan moman la tout moun ap poze kesyon, èske y ap bay yon dezyèm stimulus check oubyen èske yo p ap bay li? Repons lan stand by. Repons lan rive sou stand by paske bil ke Nancy Pelosi voye anndan chanm sena a, bil ke demokrat lan asèpte pou voye anndan chanm sena a, eben repibliken an di kwa wouj. Repibliken di li pa dakò. Repibliken an di konsa. Yo pral refè bil stimulus check lan epi ya baw rezilta. Men nan moman la jan ke nou wè bagay lan ye, gen yon jwèt ki rele to lalito kap jwe avèk stimulus check lan. Men pandan se tan yap jwe jwèt lan, wap soufri. Wi wap soufri. M kwè ke. Ou pa avèg. Ou ka konprann gon politik k ap fèt la. Politik k ap fèt la kote ke Prezidan Trump, yo kòmanse mete grif li deyò wi. Prezidan Trump nan moman la, li pa ni demokrat, li pa ni repibliken. Men Prezidan Trump plis branche nan bò demokrat lan paske si bil lan pase, pou yo ta va bay 1200 dola pou chak granmoun, 1200 dola pou timoun ki gen plis ke 17 an a 24 an, ki toujou sou okipasyon paran yo, epi 500 dola pou chak timoun ki mwens ke 16 an, si bil la ta va pase, li t ap bon pou Trump anpil. Paske Trump vle bay yon dezyèm simin chèk. Lè m di w Trump vle bay yon dezyèm simin chèk lan, sa vle di Trump ta va vle pou dezyèm bil simin chèk lan pase ankò paske l ap bon pou Trump. Ok. Trump vle dezyèm streaming chèk lan. Otomatikman ke dezyèm streaming chèk Oy! Mote m chofe! Fò m ale, m ale, m ale Fò m ale bwè Mote m chofe, mote m chofe, mote m chofe, mote m chofe! M sèlman gen nouvèl Mote m chofe rapid, sa k pase la? Depi n ap pale de lajan, mote m chofe. Prezidan Trump ta vle ke pou yo bay yon dezyèm stimulus check wi, paske si yon dezyèm stimulus check ta va bay l ankò, Prezidan Trump gen chans pou l prezidan ankò. Anpil moun ap di oh one way, Prezidan Trump, Trump ap prezidan ankò, yon dezyèm fwa patatatat, sesi sela, bak kòd te bare, kòd, kòd te pete, kòd, lèmityè yo. Politik. Lè Prezidan Trump t ap prezidan, ou wè sa k te pase. Ou wè se yon eleksyon ke li te pran. Bon, Trump pa t prezidan, li achte eleksyon, li pran l. Ou pa panse pande vin gen pouvwa eleksyon nan men li ka fè sa li vle avè l? Anpil moun ap poze kesyon eske Trump ap prezidan ankò eske li pap prezidan ankò? Si dezyèm simichèk lan bay konya ou gen tout chans Trump ap prezidan. Si ke yo pa bay dezyèm simichèk lan konya la Trump apre mete grif li deyò. Li ap fè nenpòt aksyon. pou l lage nan dèyè Repibliken an. E Repibliken an menm, Repibliken an di yo pa vle Trump reprezante yo. Paske Trump mete sekrè yo deyò, Trump mete sekrè peyi a deyò, Trump vann sekrè Repibliken an. So, Repibliken an, Yo ta vle bay stimil chèk lan, men yo yo konnen otomatikman yo bay stimil chèk lan, se Trump ki pral benefisye prezidansyèl la ankò. Pandansetan, Nancy Pelosi menm, Nancy Pelosi gen yon bagay ke li fè, Repibliken an di ke y ap diminye nan kòb stimil chèk lan, Repibliken an di l ap diminye Nan 600 dola nan playment lan? Nancy Pelosi leve men l anlè, li di non. Pa gen anyen k ap diminye, pa gen anyen k ap chanje, fò nou bay dezyèm sibi chèk la. Kounye a Repibliken an menm, li pa kè. Ok. Repibliken an pa kè si ke gen moun k ap soufri. Repibliken an pa, Repibliken an. Nan bon mo kreyòl, kòman m te ka di sa? Ayayay, kòman m te ka di sa nan bon mo kreyòl la? Pase mo a vilgè, m pa vle di. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Repibliken an se yon Sa pa regade w. Ou menm k ap soufri, sa pa regade w. Repibliken an pa care. Ok. Eleksyon an novanm. Kilè Bestie Michette lan? Pandansetan, nan moman an la a. Chanm sena a fèmen wi Chanm sena a fèmen Mesye yo nan vakans Mesye yo nan vakans Yap tounen ankò Ayayay gadon a Motem chofe. Chanm Sena a nan vakans. Y ap retounen apre Labor Day Weekend. Yo ta sipoze retounen le 8 sektanm. Bon, ann fè ti matematik. 8 sektanm. Chanm sena a sipoze retounen ankò pou yo al ranje papye dezyèm semi chèk lan. Konnya 8 sektanm, sa vle di premye semèn sektanm nan gentan fini, ou deja atake dezyèm semèn mwa sektanm nan ki pral vini, ou kòmanse atake l. Ki lè ke y apral jwenn yon rezilta? pou simin chèk lan. Èske apre jwenn yon rezilta dezyèm semèn mwa sektanm? E si ke yo ta va jwenn yon rezilta dezyèm semèn mwa sektanm, yo pral bezwen 2 semèn ankò Paske, banm bon egzanp. Si gen dezyèm semèn mwa sektanm, konprann, konprann byen, map repetel ankò pou tout moun konprann, paske mwen lè map fè chom, m make sure m repetel plizyè fwa pou tout moun konprann. Si gen dezyèm semèn, si konjanksyon, si, pou nou pa di wonn wete di, m di w si dezyèm semèn, Mwa septanm nan ta va gen yon rezilta yo dakò pou yo bay kòb la nan twazyèm semèn ki pral vini an l ap rive nan men prezidan Trump pou prezidan Trump siyen l pli vit ke posib kounye a lè prezidan Trump fin siyen sou twazyèm semèn nan IRS pral bezwen de semèn pou federal voye kòb la bay. pou yo komanse voye kòb ba moun. Sa vle di ke ou ka komanse resevwa kòb lan a pati de premye semèn mwa oktòb si yo asèpte pase lwa dezyèm semèn mwa sektanm, w ap komanse resevwa kòb lan premye semèn mwa oktòb ki egal a eleksyon. Si yo ba w kòb la dez premye semèn mwa oktòb, ou gen twa semèn ki rete pou eleksyon. Sa vle di wè sa nèg yo fè. Nèg yo nèg yo bay egare, je yo pa nan Eskize m, ou konprann sa m sa m te vle di a. Nèg yo bay egare. Nèg yo tou pran kòb stimili chèk lan pou yo pase l nan figi w, fè w panse ke se yo ki bon, fè w panse ke se yo ki bay kòb lan, epi twa semèn tèt ou cho, ki moun ou bay vote? Yo jwe nan tèt ou. Sa vle di ke Depi kilè ke bil dezyèm simi chèk lan te deyò? Depi kòmansman mwa jwen, yo te kòmanse pale de yon dezyèm stimulus check. Men nou nan mwa Out. Nou deja atake twazyèm semèn mwa Out ke n ap rive ladan l la. Yo poko janm baw rezilta. Si yo baw kòb lan an oktòb, novanm eleksyon ou pa panse ke se peye yo peye w pou w al vote? Sa vle di nèg yo nèg yo pa kè. Nèg yo pran kòb lan yo jwe yon tolalito avèy. Yo fò soufri. Mwen m di tout moun ke si yo bay kòb lan yo bay li. Mwen menm konsèy pèsonèl pam a ou menm pa gen espwa kòb la. Paske si se si se te kòb sa w tap tann ou te mouri deja. Si se te kòb sa w tap tann pitit ou pa tap manje. Si se te kòb sa w tap tann ou pa tap peye kay ou. Sa vle di ke. Tout chen jennen mode, maigwen souse kote li jwenn san, fè sa w kapab pou fè kòb pou peye bil ou. Sa pa regade m ki sa w fè, ki travay ou fè, ki sa w t al regle, sa pa regade m. Tout chen jennen mode, maigwen souse kote li jwenn san. Pa gen espwa simin chèk la. Si yo ba w li, good, yo pa ba w li tou, it's ok. Paske nèg yo ap jwe yon tolalito. avèk kòb la now pa gen 600 dola ankò ou wè kesyon 600 dola unemployment lan yo retirel pa genyen l ankò konnya si ta va gen yon dezyèm semi chèk ki ki pral bay yap eseye wè si ya retounen avèk dezyèm semi chèk lan paske Nancy Pelosi li di ke 600 dola fò li la. Demokrat lan di, Fò li la. Prezidan Trump di, Fò li la, menm si nou pa bay tout. Trump menm, li di nou menm si nou pa bay tout, fò nou bay yon ti bagay. Fò nou grese men pèp la ki p ap travay la. Paske, anpil moun toujou p ap travay. Men Repibliken di w non, li p ap bay. Bon. Nancy Pelosi. Li gen anpil dwa, li gen anpil fòs pou l mete yon pouvwa deyò pou l fè chanm demokrat, ni demokrat la, ni repibliken an, chanm sena, pou l fè yo tout retounen bak travay. Ha! Nancy Pelosi gen fòs! Ou tande ke yo di w chanm sena nan vakans? Nancy Pelosi gen fòs pou l di tout nèg pik kon mawon, anana kon pengwen, come back to work! Paske fò nou pase lwa. Nancy Pelosi se sa li pral fè. Nancy Pelosi pral fè nèg yo retounen back nan ofis pou nèg yo vin vote lwa. Paske Nancy Pelosi di li pap kite eleksyon an rive sou li pou kòb la pa bèk. Nancy Pelosi li gen fòs. Bagay Nancy Pelosi ka fè prezidan pa ka fè. Ou konn sa? Nancy Pelosi ap fè nèg yo retounen bak travay e toutan ou pa fè sa yo bezwen Nancy Pelosi ap di yo ou pap ka ale lakay ou Nancy Pelosi gen fòs paske fò yo vin vote lwa ayy motem chofe rapid sak pasem la sanble mpat chanje dlo eey mpat mete ase dlo nan tèt silèn nan non.

So, anpil moun ap poze kesyon, ap mande one way, eske yap retounen avèk 600 dola? To be honest with you, se sak pwoblèm nan nan moman la. Se stimulus check lan, Repibliken an retire 600 dola ladan, eben Nancy Pelosi di non, lap rete. So, Repibliken an ap voye pye. Demokrat la menm li chita, li kwaze men, lap gade. E Prezidan Trump! Tèt li cho. Paske Joe Biden kole rèd nan dèyè Trump. Joe Biden kole rèd nan dèyè Trump. Sa vle di, si Steven Check lan pa bay la, Trump nan cho. Paske tout moun gentan wè ke Trump se pwen li te pran eleksyon. Eben fwa sa, je pèp lan klere. Paske si w wè pwòp Repibliken parèy li pa vle l. Sa vle di ke Trump nan cho men si si Smith chèk lan bèy la kounya Trump gen tout chans li ka rebon ankò. So guys m pa vle bay okenn moun espwa ke yap bèy Smith chèk lan paske nan moman la ou pa konn dirèkteman kisa yap fè nèg yo ap jwe avèk figi moun. Nèg yo ap derespekte moun. Nèg sa yo pwoblèm malere a pa pou yo. Al travay, chache travay pou w fè, pa gen espwa si men chèk lan, si yo bay li, yo bay li. Si yo pa bay li tou, chache yon jan pou toujou viv. Now, sa se premye pati an. Dezyèm pati an, kilè l fè la mezanmi eeh! M ap bat mwen si m a fè show an dire 30 minit paske m pa vle fè l dire twòp tan. Jis poum kapab make sure ke chak jou m pote yon ti enfòmasyon pou nou paske m gen anpil anpil anpil enfòmasyon ke poum pote pou nou so m pa vle m pa vle direl twò lontan. Pi pi pi lon! EIDR.

SBA what happened sak pase SBA. Gen anpil moun ki relem malgrem nan vakans moun ap relem wi e moun kap relem yo se mpa menm fè loan pou yo yap rele yo ti one way mta renmen pou banm esplikasyon nan bon lang manmanm ak papam what happened to my EIDL mfè yon loan Yo voye yon email ban m, tande byen wi, mwen fè yon EIDL loan nan SBA system nan, yo voye yon email ban m, yo di m al kreye yon account nan SBA dat gov lan, m fin kreye l, yo poze m kelke kesyon pèsonèl tankou e nan ki kote m te rete, ki koulè machin m te genyen, Ki ane m te fèt? Ki mwa m te fèt? Nan ki zòn ke m rete? Ki moun ke m rekonèt? Yo poze m anbann kesyon. One Way, m reponn tout kesyon yo. Apre m fin reponn kesyon an, menm kote a, yo di ke m kalifye pou tan kòb. M asepte sa m kalifye pou li an. Apre sa, yo di m m pa sèlman nan aplikasyon ankò, yo transfere m nan nan pwosès. Pwosès la parèt tou de wouj, aplikasyon parèt tou de wouj. Men kounye a la yon sèl bagay ke ki rete one way, se pou m siyen aplikasyon an pou yo mete kòb la pou one sou account mwen. Wi bèl bagay, otomatikman ke ou wè ou reponn kesyon, yo di w konsa great, you have been verified, sa vle di ke ou deja nan wout pou jwenn kòb la. Men anpil moun nan process, woy, what happened, de twa jou yo deny ou. Anpil moun nan sitiyasyon sa. Pandan se tan yo di ke ou bon, wap jwenn kòb la paske aplikasyon an gen nan di wi ou deja nan pwosès, dènye bagay yo gen pou yo fè, yo gen pou yo voye pou siyen, epi menm kote ou siyen an pou yo mete kòb la pou ou sou akawont ou. Olye ou siyen, yo ekri w yon lèt, yo di w your application has been denied. Yo deny ou, epi yo di w Nap voye w yon email baw pou nou di w poukisa ke nou deny ou. Eske w panse w deny vre? Map ban nou repons lan ki talè. Rete branche. 67 nou gen yon spesyal Konya la 99 dola wap jwenn lisans sekite w konya 99 dola se spesyal ke nou gen nan moman la One Way Multi Services and Security

Oubyen, yon te loge nan sba dat gov lan, wè tcheke akawont ou pou wè èske yo voye pou siyen, ou gade ou wè yo di w Decline. Deny. Èske ou panse tout bon vre ou deny? Alright. Pa panse ou gen pwoblèm. Pa panse se nan ou erè a ye ki fè yo deny ou. Repons lan, pa gen kòb. fini pa gen kòb sbr rive a zewo pa gen kòb so rezilta pou yo baw ou deny paske sa tap deny ou depi avan. Yo te fè w ay ranpli akawont ay kreye akawont lan yo tap toujou yo tap tou di w yo ap you been deny yo tap tou di w li yo kite w fin kreye akawont lan yo kit yo di w men konbyen kòb wap fè wap jwenn ou asepte l ou reponn kesyon rete tann kòb lan yo deny ou kounye a. pa gen kòb. Se pa sèl ou yo fè sa non ki nan EIDL lan. Moun ki nan pi pi pilon yo, yo fè yo menm bagay lan tou. Bon, pi pi pi pi pilon nan pi mal toujou. Pi pi pilon nan pi mal. Ou konn sa yo fè? Ou voye aplikasyon pou pi pi pilon nan. Yo fè w repons, yo asèpte w. Ou panse w bon? Pi devan, yo mande w papye, papye, papye, papye. Yo menm mande w papye kilè Tousen Louvèti te mouri avèk Anri Kristòf. Tèlman yo mande w papye. Sa poko anyen. Yo ba w 24 èdtan pou w bay yo papye sa yo. A machè, Jis di pou pap banm loun nan. Yo tou di nan yo menm kote a. Pase otomatikman yo mande w papye ou paka ba yo, yo ba w 24 rèd tan apre 24 rèd tan yo fèmen loun nan. Pa gen kòb. Pa panse w dinay paske se nan wou pwoblèm nan ye, se pa nan wou pwoblèm nan ye, pa gen kòb ankò. Now, anpil moun ap poze Ronlve kesyon, eske yo deny mwen, eske m ka re aplike ankò? Ki repons lan? Ou te mèt re, ou te mèt al re aplike ankò? Eeh, nad marinad, ou p ap jwenn, paske pa gen lajan. Now.

gen kòb, lè sa yo ka mande w ke pou ou al re aplike ankò paske gen kòb. Men pou ou al re aplike ankò fò dezyèm stimli chèk lan pase paske nan bil dezyèm stimli chèk lan genyen EIDL ladan, genyen PPP loan ladan. Lè sa pral vin gen plis kòb nan fund federal lan. Pou yo kapab ba w kòb ke w bezwen pou biznis ou an oubyen pou tèt pèsonèl pa w a lon ke w chwazi a. Men toutan ke pa gen yon dezyèm simili chèk, kote gen bon kredi, kote gen move kredi, ke w te kalifye, ke w pa t kalifye ou p ap jwenn anyen. Nenpòt moun ou wè yo deny ou kounya la. Ou pa menm bezwen pèdi tan ou pou al ranpli yon dezyèm fwa ankò yap toujou deny ou. Paske L'ONU an fèt sou dez sou premye stimulus check lan, eskize m. Ok. L'ONU ou wè yo deny ou kounya la, li fèt sou premye stimulus check lan. Now, lè dezyèm stimulus check lan vini, Yo pral fè w fè yon lòt aplikasyon pou dezyèm stimli chèk la pase ou pat kalifye nan premye an men nan dezyèm nan wap kalifye pase gen kòb. Pa panse kalifye ou pa kalifye nan loan nan pa panse se ou ki gen pwoblèm nan non se kòb ki pa gen ki fè ou pa kalifye bon m kwè ke menm Trump si Trump gen malè lè li pran aplikasyon kounye pi pou yo bay kòb yap deny li tou. On blag map baw poum moutre w koman ke pa gen kob so guys mwen mtjou di tout moun pa dekouraje paske ke yo te baw lonè ou tap viv ke yo pat baw lonè ou tap toujou viv wi se yon opotinite li ye yon ti kob antre nan menw ou ka kreye biznis ou ka achte kay ou ka chanje laviw on bon bagay ke li ye men e si yo pa baw li. Kisa wap fè ou paka tire tèt ou So guys Mwen mdi tout moun Si yo baw Steven chèk lan pranl Yo pa baw li tou Kontinye ak lavi a Goumen ak lavi an Bouske lavi an pou viv. Paske lè pat gen coronavirus ou tap viv. Pouki se lè coronavirus lan vini ou pa jwenn kòb epi ou panse ou ka mouri. Ou paka mouri. Si ou pat mouri nan zòn avril, mai yo ou pat mouri ou panse se jodi a ou pral mouri? Bondye sove lavi ou. So guys m gen anpil enfòmasyon pou m pote pou nou. So map di tout moun.

Wap rive sou youtube lan wap chache one way TV show wap wè m gon vès wouj sou mwen wap gade wap gade nan ekran an wap wè yon vès wouj ki sou mwen nan ekran an la ebyen lè w rive sou youtube lan wap mete one way TV show wap wè m parèt avèk yon vès wouj wi se mwen menm al abone chanèl lan. like epi share fè nouvèl lan gaye paske mwen menm make sure ke m pote enfòmasyon pou ou an kreyòl sa m fè an la m pa di pa gen lòt moun ki fè l non men m poko wè l an kreyòl m pap fè djòlè non men m gen prèv anpil moun rele di Wennwe ou wè sa w ap fè an kreyòl lan la se sèl ou ki fè wi m pa wè okenn moun moute sou Facebook YouTube oubyen sou televizyon ap fè sa w ap fè a non Wennwe e sèl Bondy k ap fè l m pran l an anglè kay blan an. M antre nan televizyon Channel Leader an, m antre nan gwo chèn televizyon yo, m antre nan gwo jounal yo, m pran enfòmasyon, epi m tradui l an kreyòl. M pote l pou ou. Se mwen k pou veye pou ou. E m toujou di tout moun, si, m toujou, m di tout moun, si ke gen yon nouvèl ki tonbe, nou wè One Way pa pale sou li, rele One Way nan telefòn, ba One Way nouvèl la. Map chache pou ou men si w jwenn tou fò banm pou m ka pote pou lòt moun yo. On sèl dòt pa manje kala youn sèl nen ede lòt e sak rele ayisyen an si map ede w ou ede m nap moute ansanm pase kominote panyòl lan yo gentan rive pi wo wi nan nechèl lan yo sèlman moute nechèl lan vit atata kominote panyòl lan yo moute nechèl byen vit yo rive epi nou menm ayisyen menm nechèl lan nou poko genyen tèlman nou ipokrit. tèlman nou gen kè di, tèlman lè pa vle ede lòt, tèlman se sèl tèt paw ou pran, ou pa vle ede yonn ki bò kote w. Ayisyen gon defo, gon defo, olye yo ede yon moun, yo pito lèd mi avè w. Anyway, pou yo pa di ke m kòmanse antre m bon ok ok ok, eskize papa m pap pale de sa ankò, paske se politik m ap fè papa, m pa ladan, m pa ladan, m pa ladan a ok guys. Rete branche kò demen si Dye vle map pote yon lòt live pou nou yon lòt rezon fè nou nou pat wè one way prèske pou 2 semèn se paske m te nan vakans m te pran vakans nou konnen depi w travay fòk ke ou ba tèt ou plezi fòw pran vakans so guys m tounen m tounen m tounen m tounen pou m ban nou plis nouvèl rete branche non pa m se Robeson Termitus alyas DJ one way ofis mwen lokalize nan Miami Florida 140 93 West Dixie Highway 140 93 West Dixie Highway Nan ofis nou, nou prepare taks pou moun, nou prepare loan pou moun, nou prepare plizyè bagay ki enpòtan, nou fè notarye piblik, nou fè lekòl sekirite, nou bay, nou fè concealed weapon, nou fè G-license, nou fè D-license.

Adi U-Haul lan mwen menm se yonn nan franchise nan konpayi U-Haul lan adi m gen pwòp truck pa m m lwe truck nan office nou nou gen U-Haul pa nou nan office nou nou gen UPS sa vle di ke nou menm lè yon moun òdè yon bagay yo vin chache l nan office nou nou gen yon gwo lokasyon pou UPS nan office nou ankò oh sa pase Rodwe konsa epa Rodwe gen anpil bagay lakay li. Nou gen Amazon! Anpil moun òdè bagay, se nan One Way yo vin chache l. Anpil moun ap voye bagay ale, se nan One Way yo vin lage l pou One Way voye pou yo. M gen Amazon kote m nan, m gen UPS kote m nan, m gen U-Haul kote m nan, m gen tout! M ap fè anpil efò nan kominote ayisyen m plase nan North Miami. So si n ta va vle rele One Way pou nou poze One Way dè kesyon, m la pou m reponn ou. W ap wè nimewo telefòn mwen anba.

Eben ane sa a nou fè ou konnen nou gen 15 an nan sistèm nan, 15 an depi n ap bay sèvis avèk IRS. Nou dekouvri pou ou One Way Multi Services and Security, yon kote ou kapab ranpli taks ou pou w pa janm gen pwoblèm avèk IRS e k ap mete ti kòb la nan pòch ou plop plop menm kote a pou tout pwoblèm ou rezoud. Adrès One-Way Multi Services and Security, 140, 93 West Dixie Highway, North Miami. Telefòn nou, 305 906 80 67. Nou ouvri depi nevè di maten jouk rive nevè di swa. One-Way Multi Services and Security, nou gen kenzan deksperyans, kenzan depi n ap bay sèvis nan kominote a, kenzan avèk yon lisans ki soti nan men IRS. Runway Multiservices and Security, sezon taks lan, pa bliye, se nou pou fè konfyans, 140, 93 West Dixie Highway, North Miami, telefòn, 305, 906, 80, 67, ane sa a, ti kòb la ap vini byen vit, paske ou pap gen pwoblèm tankou ane pase.